Bonjou tout moun, jodi a mwen pral pale de Wilky Toussaint. Eske nou konprann travay Wilky Toussaint ap fè sou entènèt la? Eske nou konprann enpòtans travay Wilky Toussaint ap fè a pou kominote ayisyèn nan, pou jenès la espesyalman? Youn nan bagay ki atire atansyon m nan travay Wilky Toussaint ap fè a se ke li montre nou ki jan nou te inyoran. Gon pakèt bagay nou toujou ap pale de yo, nou toujou ap tande yo, nou toujou ap itilize yo, nou pa janm konnen ki sa yo vle di, nou pa janm konnen ki kote yo soti pou yo rive jwenn nou e pou nou menm nou kapab pale de yo. Gon pakèt moun, swa an Ayiti, swa aletranje, ki fè non yo nan listwa. Nou toujou ap pale de yo. Pa egzanp, Thomas Sankara, Nelson Mandela, eksetera, eksetera. Gon pakèt, ok, lidè ke nou menm nou toujou ap tande, nou toujou tande moun ap pale de yo, nan sa ke yo reyalize atravè lemonn. Men nou pa janm konnen vrèman kisa yo fè, ki kote yo soti, e kisa ki te pouse yo al fè tout sa ke yo fèk fè jodi a moun ap pale de yo e kote ke moun sa yo yo rete etènèlman dan listwa nan memwa tout moun ki konnen yo. Donk Wilky Toussaint se yon jèn gason ayisyen ki fè rechèch yo epi ki detaye yo pou nou epi ki mete yo sou entènèt la pou nou. Jodi a map ankouraje tout moun, tout jèn ayisyen ki poko dekouvri Wilky Toussaint al chèche li sou YouTube, sou Facebook paske wap aprann anpil bagay nan kontni Wilky Toussaint yo. Wilky Toussaint pran tan l, li fè rechèch yo epi li detaye yo, li enfòme w epi li fòme w. Mwen menm jodi a ki kreye chanèl YouTube sa a ki rele The Caribbean Perceptor ki ap fè de kontni, mwen te vrèman enspire pa Wilky Toussaint. Jodi a, mwen fè yon chwa kote ke m di, m ap fè yon bagay ki manke nan sosyete ayisyèn nan. Mwen te enspire pa Wilky Toussaint, paske Wilky Toussaint sa l ap fè a pa t genyen l. Pandan ke mwen swiv ke misye li menm li ap enfòme e fòme popilasyon an espesyalman jenès la, mwen menm mwen di map motive jenès la e onore moun ki fè de bagay ki bon. Jodi a se nan kontèks sa ke mwen menm mwen ap pale de Wilky Toussaint. Paske mwen swiv misye anpil e mwen wè ke travay misye ap fè a kòm yon jèn ayisyen sa vo lapèn pou ke nou swiv li. Sa vo la pèn pou nou konsome l, paske sa misye ap fè a li inik. Jodi a, Wilky Toussaint se modèl jèn pou nou swiv. Mwen menm pèsonèlman, mwen konsidere Wilky Toussaint kòm yon lekòl. Pou ki sa fè ke m di sa? Se paske li ap ansenye nou, li ap fòme nou, li ap enfòme nou. Mwen mwen epate pa kapasite ke misye genyen pou li fè rechèch yo epi pou li prezante enfòmasyon yo a piblik la. E enfòmasyon ke li menm li pataje yo se de enfòmasyon ki vo la pèn pou nou konnen. Resaman m t ap gade yon video ki kote pèpè soti. Kijan pèpè, mwen menm depi m ti moun m toujou ap tande pèpè pèpè pèpè men m pat janm konprann vrèman tèm pèpè a ki kote l soti. M te konnen tèm Kennedy a, paske m te konnen Kennedy, oubyen rad n ap itilize ann Ayiti ke nou rele pèpè a, oubyen nou rele Kennedy a, li te antre ann Ayiti pandan prezidan ameriken Kennedy. Ok? Donk m te konnen ke se apati de la a yo te konn rele yo Kennedy a. Men pou pèpè a, m te toujou inyoran. Donk guys, m ap ankouraje nou vrèman ale konsome Wilky Toussaint paske se yon jèn gason vrèman sa vo la pèn pou nou tande li gen ase enfòmasyon e li fè ase de rechèch pou ke nou menm nou swiv li. De tout fason map di Wilky Toussaint mèsi. Mèsi pou sèvis wap rann kominote a. Ou enspire m. Mèsi paske wap fè yon bagay ki inik. Pou sela nou rekonesan e nou ap di w tou nou renmen sa w ap fè a. Donk mon frère, kòm jèn ayisyen, mwen remèsye w, mwen onore w epi mwen felisite w. Bless.